Map priye Bondye chak jou. Chak jou m leve, chak jou m pral travay pou sitiyasyon sa Ayiti tonbe avèk 9 jak sal, 9 ti twouve, 9 ti vòlè siptil, 9 ti tanperaman, 9 ti sousou, 9 restan gason ki pran pòz yo se dirijan Ayiti. Anpi se lajan yo vin gonfle pòch yo vin tiye moun nèg sa yo pa lisifè yo pa bawon yo pa lakwa yo tiye moun pase bagay sa yo men m konnen yon jou yon lè sa gen pou l fini pa gon bann ki kòmanse jwe k ap jwe yon mizik ki dous pou l pa kanpe paske lè mizisyen ne son pa dè botbwa. Map priye pou tout ayisyen ki kontribye nan kraze peyi a, nan demantibile peyi a, nan tiye pèp la. Menm m konnen yon sant an pou le volè, en jou pou le mèt. Ayiti pap peri. Kòm eta ayisyen konsekan, ki gen fwa, ki gen lwa, map toujou renmen peyi m paske se peyi m li ye. M pa gen peyi de rezèv. M pap abandone. Paske lemond pat konsa. E nou fè pi gwo istwa nan vi nou ke le mond men nou pa ka kenbe l. Sa k fè nou pa ka kenbe liberasyon nou te bay tèt nou an, sa k fè nou pa ta nou pa ka kenbe batay nou te fè a paske nou pa gen souf, ti souf nou kout, nou visye, nou grangou, nou renmen tire revanj. Se sak fè nou pran peyi a nou krazel anfòm wi nou met yon moun deyò lakay li ki fè yap imilye nou tout kote nou pase tout sa nou fè li kont nou paske nou fon batay nou pa bal valè nou pa bal enpòtans nou kite lajan fè nou tounen ti komik Tom and Jerry devan le blan men mwen konnen yon jou kou jodi a Ayiti ap jwenn yon moun ki gen tanperaman Ayiti ap jwenn yon moun ki pa konn tiye moun Ayiti ap jwenn yon moun ki gen sousi ki gen fyète ki pa renmen lajan, ki te leve nan lajan, ki pou jere l. Ayiti se yon bon fèm, men se jak sal li pran yo, pa lave li pran yo, san sousi, restan moun, rès gason, ti memwa, gwo lide, ti souf kout, ki vin ap dirije l yo, ki pa ba l valè, a tout polis je kaka a, tout lame Dayiti, ti sousou, ti visye. San kolòn vètebral la, tout ti vòlè sal sa yo, m konnen yon jou yo gen pou yo fase, pou yo efase an Ayiti tankou yon kout etwal. Paske lè Bondye ap fè l pa di, lè lòm ap fè li di, men lè Bondye ap fè l pa di, paske gen Bondye. Ayayay m konnen gen Bondye. Ayiti pap peri, se peyi nou l ye. Menm lè yap depòte nou pa pile la e pa pakèt se paske nou pat bal valè lè yo kòmanse depòte nou tout bon vre nap bay peyi nou valè lè sa na konn kijan poun sèvi avèk etranje nan peyi nou paske nou bay etranje twòp valè sou nou pou peyi sa nap vann pou lajan pou 60 milyon 50 milyon 8 milyon nap vann peyi a yo moutre nou nou pa gen sousi nou pa gason Nou pa konn sa nou gen nan men nou an, paske tout moun sa yo kap abandone Ayiti yo, kap imilye peyi Dayiti a, nou te goumen pou yo. Men yo vle montre nou pou nou refè peyi nou, pou nou rebatay ankò, fòk nou depòte, nou pa kè nou depòte. Se sak pou fè nou gon peyi, se sak pou fè nou ba nou peyi nou valè. Paske se grangou ki mete nou deyò, se ensekirite ki mete nou deyò, pliske lè yo vle depòte nou, nou pa gen pwoblèm. An n fè peyi a, an n fè batay sa a pou n mete lè kolon blan deyò tou lakay nou, pou nou fè peyi nou paske se peyi nou li ye, nou pa ka abandone non. Paske lemonn kounye a se lajan k ap dirije l. Lemonn pa gen demokrasi ankò. Se bilyonè k ap dirije Ayiti, moun ki gen lajan k ap dirije l, yo pa vle wè pòv. Bò kote yo, ann wè si n a fè Ayiti, ann wè si n a fè yon peyi. Ann retire ti sousou gason san tanperaman ki pa gen slip, ki gen kilòt nan bounda yo, ann mete yo deyò nan peyi a pou nou fè peyi nou, pou nou stab lakay nou. Pou moun pa di sa yo vle sou nou, paske nou gen yon pakèt nèg ki pa gen tanperaman, ki pa gen sousi, ki son bann restan gason yo ye, yo pa ka gad blan nan je. Demokrasi pa egziste nan le mond ankò se lajan se bilyonè kap dirije le mond pa pouvwa de lajan se sak fè ayiti paka bay ayiti paka bay ayisyen valè paske le mond pa gen demokrasi ankò si etazini pa gen demokrasi ankò se lajan kap dirije l kisa kisa pou nou fè ann ranje peyi nou. Paske Lèzetazini kòm yon grann pwisans k ap jere dwazimen, yo jete dwazimen an. Se lajan k ap dirije l kounye a wi. Pa gen vi pou malere ankò non. Se ranje lakay nou pou n fè lakay nou wi, epi pou nou viv lakay nou wi. Pase pa gen demokrasi an America ankò. Pa gen dwa zimen ankò. Yon peyi k ap pwoteje e sèvi yo, kounye a se bilyonè k ap dirije l. Se pouvwa lajan k ap dirije l. An nou fè yon peyi nou menm. Pase se lakay nou li ye, nou pa gen de rechanj. An n di Bondye ede nou fè peyi a. An n di Bondye ede nou refè batay la ankò. Paske nou abandone, nou imilye, nou pa gen moun nan mond lan ankò kòm etan ayisyen. Ann fè peyi nou pou lè yo voye nou ale pou nou chita yon kote. Ann met yon brid nan dyòl dirijan ayisyen san sal, sanginè, san kolòn vètebral yo, san pidè, san sousi yo. Paske nèg sa yo se yon pakèt chen plenn yo ye. Yo pa gen byen pou yo wè avèk ayisyen. Se vann y ap mache vann ayisyen nan tout mond lan. Anpi ayisyen abandone, ayisyen san fanmi. Ann bat pou n ranje peyi nou. Ann met kochon mawon sa yo deyò lakay nou. Vye ayisyen sal k ap kraze Ayiti yo. Ann fè l, nou te fè l deja. Nou fèl lakay nou, nou fèl Savana, nou fèl Kolonbi, nou fèl Venezyela, nou fèl tan dòt kote, an nou refèl ankò. Pa kite manje avèk lajan pran devan nou, an nou refè peyi a ankò. Nou ensilte twòp andeyò peyi nou, an nou moutre yo nou gen peyi tou. Ti tanperaman kap vann peyi a, kap vann richès peyi a, kap vann sou sòl peyi a, ann pete fyèl yo, ann mare yo mete yo nan prizon jije yo kòmsadwa pou nou ka refè peyi nou pase twòp ayisyen deyò yon lè yap bezwen ayiti. Ayiti fè premye pati pèp nwa nan mond lan men ti sousi ti nèg mòn ti valpa ti malfrendeng ti bayakou 3 vòlè bnc nan peyi ap dirije yon peyi avèk lòt 5 ti visye 4 ti visye m pa konn konbyen li a 5 ti vòlè ti sante ti memwa gwo lide ti sousou ti pavenir. Ti jak sal ki pat anyen. Moun ki pa anyen pa dirije peyi. Ou pa wè kote moun ki gen lajan ap dirije peyi. Li fè lwa jan l vle, li revoke moun jan l vle. Se pouvwa lajan k ap pale nan mond lan kounye a. Pa gen demokrasi dan lemond ankò. Si nou pa fè peyi nou se nou kap wèl. America tout le monde te apiye sou li, li pa gen demokrasi ankò. Se vyole yap vyole lwa tout moun nan peyi America. Poukisa nou paka fon peyi, poukisa nou paka fè Ayiti. Poun chita lakay nou poun fè grès kochon nou kwit kochan nou. Ann fèl ankò nou te fèl deja ann refèl ankò. Bann mèt pa lave yo deyò lakay nou. Moun moun esklav de salon kap dirije peyi a 9 esklav de salon a tout la polis privatize lame dayiti tèt kaka a an nou wè si na gon peyi an nou di nou se ayisyen nou te fèl deja le mond rekonèt sa. Se nou k moutre pèp nwa a sak rele endepandans. Tout moun ki vin dirije nou la a kap pran pòz yo vin ba nou sekirite yo poko gen full endepandans. Se sak fè yo mete moun nwa pou gouman moun nwa anpi moun blan ap met moun nwa deyò lakay li sans a rien panse. Ann fèl ankò se lajan kap dirije le mond kounya a. Pa gen demokrasi dan le mond ankò. Se moun ki gen kòb kap dirije le mond e se moun ki pa gen kap fè. Bilyonè ap vin pi bilyonè nan mond lan, yo pa konn sa. Sak pase nou pa gen moun ki gen sèvo, nou pa gen moun ki gen tanperaman. Nou konn moun bann moun ki tal lekòl tèt anba. Fas yo te bay nan mi an, de yo te bay sou pwofesè a yo pa tande yo pa wè. Se lajan yo wè avèk manje, avèk pouvwa. Men m konnen yon jou nan jou sa gen pou l fini. Letènèl bon. Jezi bon. M mande pou nou pou nou pou nou met ajenou pou nou priye. Si nou te fon mal pou nou mande Bondye padon pou mal nou te fè a pou nou ka gen peyi nou bak. Se pa jan de moun sa yo, falpa sa yo, jak sal sa yo ki pou ap dirije yon peyi ki pa konn konsekans moun, ki konn konsekans fanmi yo, manman yo, papa yo, pitit yo, zanmi yo, ki pa konn konsekans yon pèp. An fè l ankò. Pèp ayisyen mete tèt nou ansanm pou nou jere Ayiti, pou nou fè peyi nou, pou moun sispann imilye nou, abandone nou. Ann fè l ankò. M mande nou favè sa a. M pa mande nou manje, m pa mande nou lajan. Ann met tèt nou ansanm, ann fè yon revolisyon sanglan pou nou jere peyi nou, pou nou gen yon peyi. Pou yo sispann abandone nou nan peyi moun. Vye sendomeng ap imilye nou. Kisa k te gen ankò? La kolonbi sot lakay li li vin tiye prezidan nou lakay nou. Pa gon, pa gon, pa, pa gon jistis yo mete sou sa. E si se ou k t al nan peyi etranje ou tiye yon prezidan, peyi w la te ka redui an sann. Men m mande nou sispann kouri dèyè manje, sispann kouri dèyè mil goud, ann refè peyi nou kòm etan ayisyen pou yo sispann pouse nou nan peyi moun kòm kankou chyen. Ayibobo! Viv Viv Jean Jacques Dessalines! Viv Boukman! Viv Charlotin Macadieu! Viv Roi Henri Christophe! Viv zansèt nou yo ki te batay, ki te ba nou libète! Ki te mete nou soumoun, ki te fè blan sispann antere nou, met tèt nou deyò pou fomi manje nou avèk siwo. Ann fè l ankò! Viv Ayisyen, viv pèp Ayisyen, viv Guy Philippe, viv komisè Muscadin. Aba koulèv 9 tèt, aba aba bandi sal, fatra k ap kraze peyi a. Ayibobo! Babay pèp Ayisyen!